manti pa ladann. Zòrèy pou la madanm.
Kòm si Johnny kè mennen m la pou sa. Pou li.
Paske lanmou pa gen valè. Lanmou pa gen moun ke l pa chanje. Lanmou fè tout bagay. Li asasen li vin li janti. Kidonk, m kwè ke son ti pwoblèm ke ou ta chèche jere. Eseye pale avè l plis. Zanmi yo. Men tout pwoblèm nan. Zanmi! Zanmi!
Poukisa w twonpe l? Pa gen okenn moun ki sou tè sa ki fè konesans ak lanmou ki pa konn ti mo sa, twonpe. Li konn reyèl men pafwa se jalouzi ki fè l gen plas li nan koup yo. Kite m di nou, chak lè yon moun twonpe moun ki nan vil la, gen yon rezon pou sa. Si w konn manti, mande polisye yo, mande nèg ki chimè yo. Mande sekirite yo, mande patwon an, mande sèvant lan, l ap di w poukisa mari l twonpe l, mande mawozo yo, mande nèg ki pa gen bann yo. Yo chak ap di w ki rezon ki fè madanm yo ou mennaj yo twonpe yo. E kanta pou atis yo menm, se pa pale. Moun k ap ba w konsèy la, mari l twonpe l tou. Si se yon gason, madanm ni twonpe l tou. Antouka, m ap rete menm jan avèk Shishi ak Wendy k ap jije Roody Woodboy k ap chante nan Digicel Stars pou Rutshelle pandan ke m ap rete kòm Fed k ap gade kalite lyon sa ki se twonpri k ap kraze tout relasyon yo. Poukisa w twonpe l? E you, Asalòs, poukisa w twonpe l?

Wap mandem pou met sou ko vi privem komsi relasyon kem gen andedan kay mwen menn. Si se sa ou vle pa gen problèm mwen tale men plis problèm yon ti jèn kay se problèm fanm, fanm kap baw problèm paske ou pap travay. Sak bizan lan kit ou paske wap travay ou pa gen tan pou li ou gen problèm bann yow kèt answa fanm son bwat problèm wi menn shit.
Gon grenn bagay ou bliye m pa konn si w konn sa. Oh m panse w t ale menm kisa li la. M pran sanm la map tande. Oh m panse w gen tan kite m. Fanm konn kite nèg. Konn imilye nèg. Paske w paka bal di pitit. Monchè son gwo bagay ou di la wi man. Ou wè lòt gen jan de pwoblèm sa yo man. Fi a wè w pa gen valè nan je l. Sa w di pa bon. Yo, ou vin, li vin kòm si wè w parèt yon jan, yo li deteste w nan kay la nèt menm. Sa vle di l pa gen tan pou ou, tout la se djoune l nan telefòn, sèsi sa. Yo, tout pwoblèm sa yo ka pwodui menn. Sèlman. Ou fè konte lavi m la baz.
Sè, yo, sèlman met tèt ou an plas pou konn sa pou fè menn. Ban m di w yon bagay, dèlè yon manman gen yon pwoblèm konsa nan fwaye menn, fanm lan ap toujou gen yon lòt nèg

Eske w pa santi yon ti jan soulaje menm? Exact.
Yeah man! Sa vle di fò w esplike moun pwoblèm ou menm pou konnen kòmsi yo pa ka kenbe bagay nan tèt yo. Monchè, m pa konnen si w se yon pwofèt, si w se yon vwayan, yon bòkò jan yo konn di yo a. Non, man.
Men, kite m eksplike w. Yeah. Men, wè sa? Sa se madanm ou. Sa se madanm ou. Sa se madanm ou. Donk, ban m rakonte w. Il fut-un tan, mwen avèk manzè, nou te tankou yon pè pijon. Nou t ap viv nan yon mond kote pèsonn lòt moun pa t ka ye. Kòmsi mond lan te apati avèk nou de. Malgre gon pwoblèm nan koup la ke m te panse se de bò kote pa l li te ye.
Pa di m se bò kote pa w frè m. E
lè mwen vin al kay doktè.

bagay yo vin chanje frè m e sa k fè m plis mal mwen menm sa k fè mwen enkonsolab konsa se paske nan moman ke m te panse se te li menm ki te pwoblèm nan m te toujou la pou li m te toujou soutni l paske lè ou di wi pou le meyè e pou le pir ou oblije aksepte tou men nan moman an li vin konnen pwoblèm nan se mwen. paka fè pitit la se mwen an li pa rann mwen resiprosite a
monchè ou son nèg ou gon pakèt pwoblèm pwoblèm ou pa piti baz padanm wap twò gwo man wi madanm wap twò gwo man bon se pa yon bagay kem ka aksepte paske mka konprann tout koup toujou ap rankontre Ti pwoblèm, men se pa pou sa a la.
Monchè, ou pran l se pa pou sa. Tankou y a pa gen plas pou. Zanmi,
li gen plas la. Èske lè dam lan nan kay la, e pa nan telefòn li rete toutan? Èske se pa telefòn nan k fè l ri? Èske l konn pran moun yo avè w, pale avè l? Egzakteman se sa yo.
Enben. Pa konn depi ki lè li ri ansanm avè m. Madanm w ap twò pou ou. Yo, mwen tèlman gen pwoblèm menm telefòn mwen kite nan men. Ann chanje nimewo pou plis bagay pase mwen k pral di w si madanm ou ap twòp wap sipòte l pase m gen ekip mwen la pou sa men nou pa fè l konsa non nap pale de kòb la nap pale de kòb ok zanmi yo kòm m gen nimewo w apre voye foto dam lan ban mwen nap pale plis.

Ou gen anpil pwoblèm mesye. Ou gen anpil pwoblèm mesye. Mwen pale pwoblèm mwen. Non, non, mesye antanke jèn, sa n ap di yo, yo rive sou mwen. Ti jèn ka konprann yon nèg gen, bon, madanm paske nou nan kay. Alò, m gen mennaj mwen mesye, m konn soti m kite kòb pou l fè manje, l al achte manje nan resto l met nan asyèt se tankou se li k fè manje a, l pa janm fè manje. Mesye, lè m rive se konsa m toujou jwenn li nan fouk zanmi. Sa yo domine m, yo trakase m. Antanke jèn parèy mwen, ki konsèy nou ka ban mwen, mesye? Bon, monchè patwon, yon sèl fason m ka ede w la, wè menm twa ti mesye sa yo la? Mesye ap tris wi. Pa gen moun ki gen yon relasyon nan zòn nan la n pa konn yo. Ou si madanm ou ap pwovoke w. Ou te wè madanm ou nan bay zanmi chita nan fouk,

Se yon pwoblèm de zanmi menm. Nou pral regle sa pou ou. Vwala la pawòl ke tu as di. Tu as di sèt pawòl sa me touch mon kè e je rekonsilye. Oh shit! Oh shit!
Mse lekòl mesye, mse lekòl.
Ann pale!
Nou pral regle tout bagay. Yo, Katchou kab tout bagay avèk nou. Men nou menm nou pa pale.

Wi wi m te renmen sa. Wi m renmen sa wi m jis rele w kòm si di pou m ka di w pou w pran bon ji pa vle di pou feblès paske yo sot frape anpil.
Wi mwen map fè sa wi lè fini la m pral prepare yon bagay pou m ka mete enèji a retire mete pou enèji ki soti yo wi a ou konnen. Tia a fè, marozo a fè bagay ba li pa li pa li m te di sa deja li pa li vann bagay sa yo wi non misye pa la m te soti l pat la m vin ankò m pa jwenn li m pa konnen a kilè lap vini m pa konnen antouka m depi m fin sot pase si l vini m pa konnen.

E se ou ki reyaji an premye. Ok. Ou wè baz, ou rive nan yon pozisyon la, nou pa ta swete w konnen an dènye. Ok. Nou pral ba w tout enfòmasyon men nou menm nou pa travay kon sa. Ok. Si nou di w nou pa travay kon sa, w gentan konnen.
Ou pa gen pwoblèm non men, se pa ba nou ti bagay pou n bwè dlo, pa met nan tèt nou Eli m ap peye non. Ok.